Bonjou bonswa tout fanmi ak zanmi entènèt mwen yo kòman nou ye jodi a se avèk menm plezi an nou antre lakay ou avèk ti videyo sa pou ke nou kapab kontinye pale de sijè nou sijè nou ki se Eseye konprann pi byen Eseye konprann ansanm de eleman trè trè trè enpòtan ki genyen anndan yon relasyon de koup. Jodi an nan videyo sa a, nou pral pale de yon bagay ki trè trè enpòtan e trè espesyal. Nou pral pale de 9 bagay ki pi enpòtan anndan yon relasyon. Amoureuse ke lanmou. Petèt ke ou menm nan lespri w la kounye a w ap imajine ou ka menm panse ke m fou si m di w m pral pale w de bagay ki pi enpòtan ke lanmou anndan yon relasyon. E lòske nou pale de relasyon de koup oubyen nou pale de relasyon amoureuse nou wè egzakteman sa ki rele lanmou. Se menm jan an tou, anndan yon relasyon de koup li fò e difisil pou ke ou jwenn pwoblèm nan se yon pwoblèm de lanmou ke li ye. Men poutan menm si tou de moun yo youn damou lòt, youn fou damou, men gon pakèt pwoblèm ou konn jwenn moun sa yo malgre ke youn renmen lòt, youn damou lòt yo pa ka viv ansanm. Sa montre ke gen bagay. ki ankò bokou plis enpòtan ke lanmou ke nou dwe konnen. Gen anpil, men nan videyo sa, nou pral pale de 9 bagay. Ou menm aprè ke w fin gad videyo sa, ou menm ou pral fè rechèch pa w pou ke ou kapab konnen plis toujou. Si w pran san w pou w gade videyo sa jiska lafen, m garanti w relasyon ke w genyen an li pwale mye aprè w fin gade videyo sa. Se pou sa nap profite poun mande w tou tanpri ou menm ki poko abone avèk chanèl la fè sa kounya la pa bliye lè w fini kite yon like nan videyo sa epi sitou pataje l avèk zanmi w pou ke yo menm tou yo kapab jwenn aksè aprann anpil ansanm avèk nou premye bagay ki pi enpòtan anndan yon relasyon ke lanmou li rele metriz. Lè nou pale de metriz, mwen fè referans sitou a la metriz de swa, sètadi, metriz ke n ap pale a, ou dwe gen metriz dabò lakay ou, gen metriz pwòp tèt ou. Fò w ka metrize pwòp tèt ou avan ke ou metrize yon lòt moun. Zanman m. Si ou rive kiltive metriz lakay ou, se ke ou deja genyen 80 pousan nan sa ou bezwen pou w jere relasyon ou e pou w rann relasyon sa a solid. Poukisa? Paske, lè ou kiltive metriz lakay ou, otomatikman ou kiltive respè e sajès. E kisa ki fè yon relasyon se respè sajès e konfyans. Epi kominikasyon. Siy ke ou kiltive metriz, se ke ou deja genyen tout sa yo lakay ou. E lè ou gen tout sa yo lakay ou, ou gen yon relasyon ki ase solid, ou gen yon relasyon ki ase kalite jiska 80 pousan. E metriz lan tou, sa pèmèt ou vrèman jere emosyon ou, panse ou e sitou konpòtman ou fas o tantasyon e o zenpilsyon. Mwen menm, mwen vote pou la metriz. Alò ou menm? Jis eseye l zanmi m. E mwen garanti w, w ap jwenn yon bon, yon bon, yon bon, yon bon. Yon bon rezilta se ke ou eseye kiltive metriz lakay ou oubyen kiltive metriz, fè de metriz yon eleman enpòtan anndan relasyon de koup ou. Dezyèm bagay ke m ap di ou ki pi enpòtan anndan yon relasyon ke lanmou. Li rele konfyans. Konfyans se youn nan bagay ke nou pale de li preske nan tout videyo nou yo. Li evidan, si ou bezwen gen yon relasyon amoureuse de kalite, si ou bezwen ere nan relasyon ou, de koup lan, li primòdyal pou fè apèl a la konfyans. Poukisa? Pafwa, nou kite ti jalouzi, ti jalouzi nou, m te kab di sa konsa, mennen nou. Kote nou pat bezwen ale. Jalouzi se yon santiman pafwa ke nou pa menm rive vrèman kontwole. Nou pa menm kòmsi vrèman ka gen kontwòl li. Men, sitou, il ne faut pas qu'il soit justifié. Fè patenè ou konfyans, men sitou pa bliye fè tèt ou konfyans dabò. Du moman ou fè tèt ou konfyans, ou ap kapab, se kòm si m te kapab di l ap vin pi fasil pou w fè patenè w konfyans. E du moman tou ou fè tèt ou konfyans, li vin pi fasil pou w enspire patenè w konfyans. Pa bliye, nou tout konn sa, nou tout di l chak jou, konfyans se baz tout tout relasyon de koup oubyen relasyon amourez. Twazyèm bagay n ap pale de li ki pi enpòtan anndan relasyon amourez ke lanmou sa a se le respè. Nou tout konnen respè ki sa ke l vle di. Nou tout dayè ap chèche respè menm si anpil fwa nou pa konnen nou menm kòman pou nou bay respè a men nou tout vle genyen. Ann avanse. M ap kòmanse pou m di nou, li posib pou ke nan relasyon nou ke nou pa rive dakò sou tout bagay. E m kwè ke sa a yon bagay kòmsi mwen menm mwen twouve ki natirèl. Mezakò yo fè pati d'une relation amoureuse. Men sa ki pi enpòtan an, sè ke fòk nou kapab, fòk nou gen ase de sajès, ase de kapasite, Pou nou kapab kominike e agimante nan le kalm avèk respè. E si youn ou lòt pran plezi nan derespekte lòt lan ou mèt kwè m sa gen pou l dejenere antre nou san pèdi tan. Sa li enpòtan pou ke anndan yon relasyon de koup nou fè apèl avèk mo sa ki se. Respè. Se trè trè trè trè enpòtan e menm pi enpòtan pase lanmou ke w santi oubyen lanmou ke w ap pataje a. Paske ou ka toujou gen lanmou. Men lanmou an li mande pou ke li akonpanye l de respè. Sinon se kòm si ou pat bezwen gen lanmou. Katriyèm bagay ke. N ap pale w de li ki pi enpòtan anndan yon relasyon ke lanmou. Se lasekirite. La lè m pale de sekirite, m pa pale de sekirite yon moun ki avèk yon gwo zam oubyen yon moun ki ap sekirize yon bank, yon ponp gaz oubyen se pa de sa m ap pale. M ap pale de lasekirite amourez, de lasekirite, kòman m te kab di sa? Santimantal si m ka di l konsa. M pa konn si m byen di l. Ok. An bon kreyòl m vle pale de sekirite ki genyen anndan yon relasyon. Lòske patenè w, lòske patenè w lan oubyen konjwen w lan, mennaj ou an, fiyanse w, mari w la, li santi lè l ansanm avè w li an sekirite, li santi bò kote w li, li gen yon moun oubyen l santi l soutni. Nou konn wè yon timoun ki avèk papa l, si m ka pran sa kòm egzanp. kòmsi lè l avèk papa l, kòman li santi l asire, kòman li santi l an sekirite. Depi timoun nan avèk papa l, li pa pè anyen. Menm si danje a parèt devan l, li santi l gon moun kòmsi ki la ki pou pwoteje l. Ebyen, se menm jan ke w dwe santi w an sekirite avèk patenè w lan. E si w pa santi w an sekirite nan relasyon w, alò gen yon pwoblèm. e li pa yon ti pwoblèm piti. Kèlke pa, petèt kòmsi konpòteman mesye ou madanm nan fè w pè. Sa konn rive. Ou konn gen yon moun avè w, swa mesye a ou madanm nan, ou avè l, ou pè l. Fason ke l reyaji, fason ke l panse, konpòtman l, brèf. Paske, petèt li kapab tou li se yon moun ki yon ti jan brid kèlkonk. Li se yon moun ki difisil tou pafwa a tanpere. Lòske nou jwenn kalite sa yo lakay moun oubyen defo sa yo lakay yon moun, li konn vrèman difisil pou ke nou rive antann nou byen avèk moun sa. Men, m kapab di ke nou, lè ke w jwenn jan de defo sa yo oubyen de kalite sa yo, m pa konn sa yo ye, li trè trè trè trè trè trè trè difisil ou ankò trè trè trè lwen de yon bon relasyon. Tout sa ke nou bezwen, nou bezwen de nouvèl opsyon e pa bliye avan nou te pale de metriz. E nan nouvèl opsyon sa yo sitou pa bliye nou bezwen yon. yon bòn kominikasyon. Nou bezwen yon bon dyalòg. Nou bezwen gen ase de kapasite pou nou kapab chita fè yon bon dyalòg. Lasekirite se youn nan eleman ki pi enpòtan anndan yon relasyon ke lanmou. Senkyèm bagay ke n ap pale de li jodi an ki pi enpòtan anndan yon relasyon amourez ke lanmou. Sa a se le bonheur. Pour certains, être en couple n'est pas synonyme de bonheur. Detronpe w chè ami. Referans li se bonheur. Être en couple se bonheur. En fait, li nòmal pou ke gen kèk moman difisil nan relasyon an. Ou pap ka toujou ere.

Son trop wi bonheur. Talè a pa bliye se 2 bagay diferan talè a m te pale de te pale de m te di le bonheur e la m pale de son prop wi bonheur zanmi kite m di w byen paske an koup pa vle di ke vou nèt pli jan endividi se pa sa l vle di pa bliye sitou avan dèt un nou vou jetye un je si w pa ka trouve prop bonheur w alò Alò di m, esplike m, si ou pa ka twouve pwòp bonè w, kòman ou ka twouve bonè pou relasyon w? Panse byen avèk ti kesyon sa, eseye reponn li, w ap konprann pi byen kisa ki se son pwòpre bonè. Setyèm bagay ke nou pote pou ou nan videyo sa ki pi enpòtan pase lanmou nan yon relasyon de koup, la vizyon de l'avenir oubyen sa vision de l'avenir li trè trè trè trè enpòtan zanmanm e mwen menm kapab diw se yon enperatif pou ke a lenteryè de yon koup nou genyen de projè de vi a 2 map pale de objectif d'avenir dayè. Lè nou fikse objektif ansanm, sa vin rann li, sa vin, se kòmsi nou ta di sa vin rann objektif yo bokou pli fasil a atenn. Pwojè komen yo bokou pli fasil a reyalize. Sa pa vle di ke nou pa ka genyen de zanvi diferan, non, lwen de la mes chers amis. Men, a un moment ou un autre, vos désirs communs dwe. prime sou tout bagay. La vision de l'avenir se youn nan bagay ke nou konsidere ki pi enpòtan nan relasyon de koup, menm pase lanmou. Uityèm bagay ki pi enpòtan pase lanmou anndan yon relasyon de koup. Sa a, nou pa ka devine'l. Le sex Le sex antouka sa tout moun konnen enpòtans ke sex li genyen a lenteryè de yon koup. Gen anpil moun m te kab di ki konprann se fè sex chak jou ki pafwa solisyon men bon sa ke mwen menm mwen vle di e. Sa ke mwen menm m kapab m kapab di nou sitou, sè ke kèlkeswa ou te di jan fè lanmou yon fwa ou de fwa pa semèn, yon fwa ou de fwa pa mwa ou pa ane, kèlkeswa tou ou te di jan fè lanmou twa fwa pa jou, lenpòtans se fè an sòt ke ou menm avèk patenè w nou gen menm anvi. Si nou antann nou byen o nivo seksyèl, alò toutè prèske pafè. E sinon, ou mèt kwè m, gen kèk. ajisteman ke nou dwe fè. E nan sèks ou ankò nan yon relasyon de koup, nou dwe fikse nou e kòm te kab la sou anvi seksyèl nou. Ou konn jwenn moun ke gen moun ki pa gen pwoblèm, pafwa gason an son moun ki cho, li pa gen pwoblèm pou l fè sèks 3 fwa pa jou, epoutan fi a gen dwa moun ki pito frèt, si m ka di l konsa, epi sa pral kreye yon pwoblèm antre moun sa yo. Fòk nou kapab asire nou nan koup lan nou gen menm anvi. Lè m pale de menm anvi, kisa m vle di? M vle di ke si mesye a oubyen madam nan se yon moun ki di jan fè lamou souvan, ou menm kounye a la fòk nou pral kominike pou lòt moun nan li menm kapab antann li sou menm pwen an pou ke l kapab gen menm anvi. Sinon, nou gen anpil ajisteman ke nou dwe fè anndan koup sa ou ankò anndan relasyon sa pou ke nou kenbe l an vi. Sinon, nou pral sezi wè n ap rete konsa, n ap depafini san ke n pa menm rann nou kont ki sa ki koz li. Nevyèm e dènye bagay ke n ap pale de li nan videyo sa ki pi enpòtan anndan relasyon, se lanmou.

Kominikasyon an gen yon fason pou fèl, kominikasyon tou akonpanye de sajès, li akonpanye de respè. Yon kominikasyon ki fèt san sajès, san respè, li pa kominikasyon, li ka tout lòt bagay sof kominikasyon. Il fo ke nou pale de tout emosyon nou e nou dwe di a wot vwa tout pèn nou, kòlè nou e doulè nou, men fòk nou pa bliye tou, fòk nou toujou pran le tan e le swen pou n di tout de joli choz. Men ki sa m vle di. Se vre, anndan yon relasyon, anndan yon relasyon de koup, ou dwe kapab eksprime tout kòlè w, tout emosyon w, tout sa ke ou santi de mal, whatever. Men, li enpòtan tou pou ke ou kapab di tou de bòn choz pou kapab kenbe relasyon an vi tou. Ou kapab toujou di de bòn choz. Ou kapab aprann remèsye konjwen ou. Ou kapab aprann aprann chouchoute l, aprann di l kòman l bèl tou. Lè l fè manje a pou ou, kapab pran yon ti tan pou di l cheri kòman manje a bon, kòman manje a te gou tou. Konprann? Se pa sèlman lè manje a pa bon ou di l, men poutan lè l bon ou pa janm di l. Menm jan li enpòtan pou ke anndan koup lan n ap eksprime sa ke nou genyen, doulè nou, se menm jan tou li enpòtan tou pou ke nou eksprime tou, nou pataje kontantman nou yo tou ansanm. Pa egzanp, fò n kapab di tou kòman nou alèz, kòman nou kontan, kòman sa te bon yèswa an pou egzanp. Men, madanm nan fè anpil efò malgre tout. Fatig ke l te genyen, li prepare l byen pou ou. Yèswa li ba w yon bon bagay. Ou dòmi, ou pa di l anyen. Ou leve maten, ou leve, ou benyen, ou met rad sou ou sòti, ou pa menm di l cheri a yèswa waww ou te ou te pafè. Non, sa yo tou yo enpòtan anndan relasyon an. Fòk ou di yo. E lè ou pran, lè ou pratike bagay sa yo, ou mèt kwè m, konsa n ap toujou kenbe flanbo dife relasyon nou toujou, toujou, toujou, toujou, toujou limen. Zanmi m, mwen espere ak tout kè m ke videyo sa li te sèvi w oubyen li te itil ou, ou te aprann yon bagay de li, an kèlke sòt. Kounye a la ou rete ou menm pou ankouraje nou. Abòne ak chanèl la si ou poko fè sa. Like videyo a epi pataje l avèk tout zanmi w pou yo menm tou yo kapab aprann. Egoyis pa bay, pa kenbe l pou kò w, pataje l. Nou rive nan moman kounye a la pou nou di w Babay. Tchao nap kwaze tou swit pou yon lòt videyo baww.